Salut salut salut tout bèl zanmim yo sakap fèt sakap fèt mwen se Roben nou konnen deja depi nou wè vwa sa nou gentan konn kiyès li ye sa vle di map fon ti Jaylen la map fon ti Jaylen sa ansanm avèk yon zanmim ki se Lucas e map moutre Lucas pale kreyòl Lucas ap moutrem pale pòtigè. Lucas, ann kòmanse. Salye moun yo. Salut, mwen ap pale kreyòl. Ok, nou tande li pale kreyòl. Sa vle di, mwen pral montre l pale kreyòl. Lucas, mwen vle montre w pale kreyòl. Wi.
Ok.
Mwen vle montre w pale kreyòl, Lucas. Ok. Humm mwen se Roben e ou menm?
Wi je suis Lucas. Ok nou tande Lucas ap pale kreyòl la kounya la nou wè kòman challenge sa ap fèt la kounya la tout bèl zanmim yo e Lucas kè Lucas ap kase la paske li konnen li pa pale kreyòl hahahaa li konnen li pa pale kreyòl ok Lucas mwen deja diw Mwen se Roben. Ok. Umm kòman yo di telefòn an kreyòl? Telefon. Telefo. Yo di telefòn an kreyòl Lucas. Yo di telefòn. Telefòn.
Umm Telefòn an pòtigè. Kòman sa yo di se an pòtigè? Telefòn. Telefòn. Telefòn. Telefòn. Ok. An kreyòl yo di sa umm telefòn. Telefòn. Lucas.

Pa gen, gen bagay ki chanje, gen bagay ki pa chanje. Yo di sa CPF, yo di sa katon an kreyòl. Ok. Lucas. Hum, Kòman yo di lopital an pòtigè? Hospital. Hospital. Yo di sa lopital an kreyòl. Yo di sa lopital an kreyòl. Nou wè Lucas dèyè a la, kè l ap kase. Yo di lopital an kreyòl. Lopital. Wi, lopital an Lopital. kreyòl. Yo di kòman an pòtigè? Hospital. Hospital. Yo di sa lopital an kreyòl. Ok. Kòman yo di sa an pòtigè? Bonè.
Bonè. Nou tande? Bonè. Lucas ap fè m ri la. Bonè. Yo di sa Bonè. kepi an an kreyòl Kepi Kepi Kepi Kepi M pral montre w gen bagay tou ki pa chanje an kreyòl la Kòman yo di sak nan pye m nan la? Tenis Non tande, Lucas di nou tenis E tenis ret tenis an kreyòl Sa vle di an pòtigè li tenis tou Ok Kòman yo di sa?

M ap pale kreyòl pou di. E ou k ap pale? M ap pale kreyòl. Ok, w ap pale kreyòl.
Lucas di l ap pale kreyòl. Ok, si Lucas di l ap pale kreyòl, m pral ba w yon ti bagay tou piti pou m wè èske w ap pale kreyòl vre. Ok. Kòman yo di sa? Sa zanno a ladan l lan?
Odelya.
Odelya.
Odelya.
Ou tande Odelia, sa rele zòrèy an kreyòl.
Lucas vle pale kreyòl, l ap fè efò. Men Lucas ap pale kreyòl wi, m ap fè l konn pale kreyòl. Paske Lucas an pasan li ye, Lucas pa rete. Donk Lucas pale anpil pòtigè paske li se brezilyen. Li pale pòtigè kòm sa dwa. Li pale anpil anglè paske l vwayaje tou. Ou konprann? Li pale anpil anglè.

Talking.
An pòtigè.
Sa vle di, li pale kreyòl tou piti. Tou piti. Tou piti.
Li pa pale anpil kreyòl. Men li pale franse anpil, li pale angle anpil. Li pale pòtigè anpil. M felisite l. Felisitasyon Lucas. Felisitasyon. Mete m w la. M ba w lame. Felisitasyon paske w ap fè yon gwo travay. E ou toujou la ansanm avè m. Ou toujou la pou mwen. Ou toujou kore m. Ou konprann? M apresye sa anpil. Ou se yon zanmi m apresye. Donk ou ka wè sa tou. M toujou ap rele w, mande w kòman w ye, kòman aktivite w ye. Sa k regle.